Bonjou bonswa nou tout kòman nou ye e nou konnen jodi a la nan sa ki wè avèk koup dewòp nou gen 2 match ki te jwe jodi a nou gen pòtikal ou konnen ki te jwe avèk la ongri ki te la ongri ki pèdi 3 a 0 fas pòtikal dezyèm match nou te gen la frans Fas Lalmay, kote Lafrans te bat Lalmay yon gòl a zewo. Gòl sa te fèt depi nan premye mitan. Se tout aktyalite sa yo nou genyen pou nou pote pou ou nan videyo sa. N ap di w rete gade videyo sa jiska lafen, paske nou gen yon kesyon n ap poze nan fen videyo a. Si tout fwa ke ou ta reponn videyo, kesyon sa, w ap gen yon prim. Ok wap gen yon prim. Rete gade video a jiska la fen. Nap pati pou premye match ki te gen nan Europe la. Nou konnen la Hongri avek Portugal ki te fe nan premye mitan ki te fe match la te fini 0-0. Nan dezyèm mitan, Pòtigal te redui skò a avèk yon gòl ki se Guerreiro ki te make pou li. Dezyèm gòl se te Ronaldo, Cristiano Ronaldo ki te make sou penalite. Se twazyèm gòl la Cristiano Ronaldo ki te make l a la katrevendozyèm minit. Ok, e n ap tounen ankò pou match Lafrans lan. Avan nou nou ale nan match Lafrans la kite nou di w e statistik match la te genyen nou konnen e posesyon de bal an jeneral nou konnen La Hongrie ki te fè 34 pousan posesyon e Portugal ki te fè 66 pousan Orje Òje te gen La Ongri ki te òje 2 fwa, Pòtigal ki te òje yon fwa. Kònè, Pòtigal te ranpòte 6 kònè, La Ongri te fè 0 kònè. An atak, e. Total de frap kadre, Pòtigal te fè 11, La Ongri te fè 5. Tir non kadre, Pòtigal fè 4, La Ongri fè 2. Ok, se sa yo nou te pote pou ou nan match Pòtigal la. Tankou fot, Pòtigal fè 14 fot, li fè anpil fot. Katon jòn, La Ongri fè 2, Pòtigal fè youn. 0 katon wouj nan match la. Arè di gadyen, nou konnen gadyen La Ongri a fè 4 arè epi gadyen Pòtigal la fè 3 arè. Nou pral pase nan match La Frans Almay la, nou konnen ki kote La Frans e Lalmay te ba tèt li yon gòl ki se Max Oumel ki te fè yon gòl pou La Frans. Kòl sa rete kole nan kòl almay ki pa janm retire jiska lafen. Nou gen Kylian Mbappé ki te make a la 66 zièm minit, gòl sa ki te anile pa var. Nou gen Karim Benzema ki te make yon lòt a la 85 èm minit, gòl sa te anile. Ava toujou e statistik jeneral e mat sa te genyen nou te genyen e la frans ki te fè 42 pousan epi lalmay ki te fè 58 pousan òje nou te gen la frans ki te òje pandan 4 fwa nou te gen lalmay ki te òje 2 fwa kòne lalmay ranpòte 5 kòne epi la frans ranpòte 3 kòne. An atak. Frap total e la Frans fè 4 epi Lalmay fè 11. Frap kadre. Tir non kadre, w ap jwenn Lalmay ki te fè 10, la Frans fè 3. Ok, an gadyen. Nou prale pou gadyen yo, nou gen. Gadyen Hugo Lloris ki te fè yon arè epi gadyen Lalmay la fè 0 arè. Fot nou gen Lalmay ki fè 10 fot. Lafrans fè 7 katon jòn. Nou gen Lalmay ki te pran yon katon jòn. Lafrans fè 0 katon jòn epi 0 katon wouj. Jan ke nou te anonse w la, nou te di w konsa ke. E nou pral poze yon kesyon, depi w jwenn kesyon sa a, ou gen yon prim nan fen videyo a. Ebyen, w ap vini avèk nan yon kòmantè, w ap di m ki kòman match Ayiti a Kanada pral fini. Depi ou jwenn konbyen match Kanada Ayiti ap fini, epi w ap kite kòmantè a, epi mwen m ap ekri w. Pou m di w ki kado w ap genyen. Ok babay a la pwochèn. A la pwochèn pou yon lòt videyo. Babay tchaw.